M ransone m ransone yo wi M ransone Ay maseyan ou pa jwenn bon imaj non si w rete konsa Kenny

Kite nou Kite nou remèsye tout moun ki la, la près, televizyon, e kite nou remèsye moun la Salin nan, kite nou remèsye tout komite a, e kite nou remèsye pè a ki nan Sen Jozèf la, ki la ansanm avè nou. Nou pral kòmanse seremoni an malgre son solèy cho. Nou pral kite pè a fè benediksyon premye travay sa nou fè nan Lasalin, apre sa pou nou kontinye avèk rès seremoni an kap twò long paske nou nan yon solèy ki debòde la. Mèsi Mon Père.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Lapè se yon reyalite nou tout nou dwe viv. E Bondye se sa li vle pou nou lapè. Lè nou nan twoublay antre nou, sa deranje nou menm ki nan twoublay la, deranje sosyete ki antoure nou an. Nou reyini la pou nou fè lapè. Mwen ta swete se yon lapè ki dirab li ye. Paske mwen menm, kote mwen ye nan pawas lan la a, lè m tande jèn gason, jèn fi, granmoun, timoun ap tonbe jan y ap tonbe a, li pa fè m byen menm. E etan moun k ap dirije pawas lan, k ap administre pawas lan, Rele di sa se pastè nou mwen ye e piske se pastè nou mwen ye kè m pa pèmèt pou m ap tande n ap tonbe nan kondisyon n ap tonbe a. Ke lapè sa nou vle fè jodi a nou kite Bondye pran plas ladan. Nou kite vrèman se Bondye ki dirije nou, nou kite se Bondye ki mennen nou. M kwè nan nou tout se Ayisyen, e nan mitan nou tout k ap goumen an, kapab genyen frè, sè, kouzen, kouzin. E kòm Ayisyen, nou fè pati yon sèl peyi a. Kòm Ayisyen, nou tout nou se frè, nou tout nou se sè. Inisyativ sa a nou pran jodi a pou nou fè lapè a, Bondye akeyi l avèk gran kè. E se pou li rete depi jodi a. E pou tout tan gen tan. Nan non Bondye lavi a. Amen.
Bon, nou prale pran de moun nan chak group yo. Ase gen de group ki la. Nan chak blok. Gen di gen de blok nan menm la salin. Nou gen blok ki dirije pa ti jinyon. Nou gen yon blòk ki dirije pa gwoup Jean Jean ki lan prizon. Men kite m remèsye Jean Jean ki fè dilijans pou bagay sa reyisi la a jodi a, avèk Junior li menm ki goumen anpil pou bagay sa a reyisi, paske negosyasyon sa a kòmanse depi an mwad Out. Fè kalkil la pou nou wè, n ap wè de mwad Out a jodi a, li pa fasil. Pa bliye lan zòn sa a. Te gen yon zòn, te gen anpil moun ki te mouri ladan l. E kite nou pran yon minit, avan moun yo kòmanse pale nan de, nan chak katye yo, pou yo pran yon minit silans nan non moun ki te tonbe yo. Paske moun sa yo ap rete vivan nan kè chak grenn moun nan zòn nan. Gen fanmi yo la, gen zanmi yo la, gen moun ki te konnen yo. N ap pran yon minit de rekèyman nan men, nan memwa yo.

pou vin pote sipò yo ak seremoni lapè sa a k ap fèt anndan Lasalin. N ap salye kamarad Senfòr e tout komisyon pou lapè sa a, avèk lè komisè de la CNDDR e reprezantan CSPJ ki vin la a, ki pran angajman sa a ansanm avèk nou. Nou kwè ke lagè li p ap mennen okenn kote. Lagè se dezespwa ke l pote. Lagè se ensekirite. Men si jodi an, moun Lasalin chwazi fè lapè, yo chwazi fè lapè pou le byenètre de la popilasyon, yo chwazi fè lapè pou tout moun kapab viv byen. E nou espere nan seremoni de pè sa a, se pa pou jodi an sèlman, fòk lapè a fèt pou l pa yon lapè pèpè. Fòk yon lapè k ap dirab. Fòk yon lapè kap pote rezilta. E lapè sa tou li fèt avèk CNDDR jodi an, men fòk leta tou vrèman aranje leta santral pou l pran responsablite l pou popilasyon an kapab benefisye asistans sosyal yo. Nou di, lapè pa fèt anndan Lasalin, men lapè a l ap fèt pou tout moun ki sòti nan 10 depatman peyi a. Pou anndan mache Kwadèbosal, lè yon moun sòti an pwovens li vin la, fòk li fonksyone an pè e fòk li retounen lakay li an pè. Nou di ke jodi an nan plas zam, kèlkeswa enstitisyon li te ye a, kèlkeswa enstans li te ye a, olye pou pote zam anndan Lasalin, nan plas zam nan, bat blis lekòl pwofesyonèl. Nan plas zam nan, nou bezwen travay pou jenès la. Nan plas zam nan, repare sant sante ke n gen dèyè a. nan plas zam nan garanti sekirite popilasyon an. Paske jodi an, depi gen ensekirite, pa genyen okenn kote k ap fonksyone byen. Depi genyen zam ilegal, ebyen delenkans jivenil lan nòmalman l ap ogmante. N ap mande Leta santral la egalman pou l eseye touche Waf Jeremi paske. Si pa gen lekòl pwofesyonèl, pap ka gen lapè anndan wap Jeremi, paske moun yo bezwen lapè nan tèt, jenès la bezwen lapè nan tèt, jenès la bezwen aprann yon bagay. Nou kwè ke jodi an, se yon moman ki make tout moun, se yon moman ki fò pou tout moun Lasalin, nou kwè ke nou divòse ak vyolans, nou divòse avèk zam ki ilegal, nap mande leta santral la pou l ba nou yon lòt zam pou n batay kont vyolans, pou n batay kont ensekirite. Merci. Bon e, nòmalman, nòmalman e, Msye Jean Ronel Felix, nou reprezante la Saline, nou pa vin ti blòk. Paske la Saline, nou tout son sèl. Nou tout ap antann nou pou nou fè yon sèl chimen an, yon fason pou popilasyon kapab viv byen, san kè sote. Dako, mèsi.
Mwen salye tout medya ki la yo. Nou menm anndan lasalin e mache kwa bosa. Mwen fè pati manm komite pou lape anndan lasalin. Komite a premye bagay si nou ka la jodi a mwen remèsye komite a an jeneral. E mwen remèsye CNDD ki travay avè nou ki fè nou la jodi a ak lape a. Leta santral, jèn anndan Lasalin, anndan katye popilè, nou pa bèt. Se sa k fè mesye yo konnen yo pa bèt jodi a, e sa k fè yo ka fè lapè. Zam sa yo ki la jodi a la, s on avangou. Nou di Leta a, jèn anndan Lasalin prè pou fè dezameman. Jodi a la, se volontarya nou ki fè jodi a nou bay zam. Leta a dwe mete kòb disponib pou l achte tou sa yon nan Lasalin. Leta a dwe mete disponib pou l ede jèn yo anndan zòn nan. Leta a tou, sekirite zòn nan fò li prezan. Nou bezwen asistans Leta a e nou bezwen lapolis ap vire nan zòn nan. Nou bezwen pwen fiks nan stasyon Ench e nou bezwen yon pwen fiks nan Aviyasyon. Nou bezwen asenisman, kòm kamarad Dany lan pale deja, nou bezwen asenisman nan zòn nan. Nou pa vle pou leta bliye anndan Lasalin. Paske mwen m, jan m wè bagay la ye a, ensekirite a, enstabilite a gen pou yon kan l bon, gen pou yon moun li bon. Leta, sektè prive a, mete ansanm avè nou, paske Lasalin vle yon lòt chanjman. Sitou jenerasyon sa a vle yon lòt chanjman.
Miche banm poze yon ti kesyon. Ki garanti ou bay ke Lasalin pa gen zam ankò li remèt zam? Ki garanti ou bay? Non, m pa ka di Lasalin pa gen zam ankò. M pa ka pral, m pa ka fè manti. Men leta pou pran resoyablite l pou l fè Lasalin reviv jan l te ye deja. Paske Lasalin pa viv, pa fèt a zam. Si l rete, li rete konsa nou wè zam nan tout zòn nan. Kòman ou rele ou menm? Mwen rele Simeon Marcel Junior. Simeon kisa?
Simeon Marcel Junior.
Mèsi. Ou se moun.
Pou m kapab remèsye, e fò m di ke seremoni sa maten li amòse, li anonse ke Lasalin pran chemen lapè ak stabilite. Se yon pwosesis, lapè a se yon kesyon de pwosesis ke li ye. Nou kòmanse, se yon jès senbolik ke zòn nan, sa vle di nou vle pran chemen pou lapè. Mwen panse travay la pa t fasil, men anpil sakrifis. Anpil nan n ofri tèt nou pou n te di nou menm anpil e nou tap nan zòn nan anpil jèn gason nou di bagay la paka kontinye konsa men leta e fò n di ke pandan n te antame bagay sa fò n di te gen anpil moun kap de kòd eske sa ap reyisi e jounen jodi an gras avèk spesyalman komisè Edon se la n ansanm cndd an la kote ke jounen jodi an n kapab rive o mwen fè seremoni sa nou ap mande leta santral la. Nou di zam se dyab. Zam bouke tiye frè nou avèk sè nou. Dezyèmman, nou di pa ofri nou zam ankò. Nou di ban nou, ban nou kaye, ban nou plim, ban nou tablo, ban nou lekòl, ban nou ekòl klasik, ban nou ekòl pwofesyonèl pito, akonpanye nou jèn nan zòn nan. E gen anpil e tou lè 2 gwoup yo prè pou yo remèt zam. E dabò yo fè premye jès lan, e yo pre pou yo depoze sa pou yo negosye, pi nòmalman pou yo antre nan kesyon reyensèsyon sosyal la, mwayennan ke Leta akonpanye yo. E nou di zòn nan, nou di Lasalin pap peri, Lasalin pap peri, fòk Lasalin reviv. E nou di tout pitit Lasalin, nou la pou lapè, e lapè pou de bon. Mèsi.
Eksplike de twa pase Inosan Joseph se youn nan manm komisyon an. Se misye ki responsab demantèlman, se misye se yon kapitèn nan lame, misye konn tout zam. Kite m di w yon ti mo tou piti. Nou menm laprès k ap ede nou nan CNDDR, nou pa janm sispann travay. Nou pa janm bouke negosye, lannuit kòm lajounen. Kite m lanse yon mesaj, e sa m ap di a, m konnen l pral deranje moun, gen anpil moun ki anndan Leta a. Sa di nou konnen lè m pale, li deranje anpil moun ki anndan Leta a. Ki sa ki anndan? Non, nou pral bay yon ti eksplikasyon sou bagay la. Cnddr pa gen yon lajan lan men l. Cnddr gen pou l negosye. Cnddr se yon komisyon transvèsal. Nou gen yon pakèt chèn nan Leta a ki adapte ansanm avè nou pou n bay direksyon pwoblèm nan zòn yo. Nou gen anpil, anpil, anpil bagay ki ap pase anndan peyi a, moun yo pa janm esplike yo. Jodi a kòm nou pap antre ladan yo men nan pwochèn pwen près CNDDR la map eksplike sa yo ye. E map mande a chak grenn jèn ki wè ki gon zam nan menl se pa yon avni li ye pou li. Se pa yon avni, li pa gen okenn garanti. Ou gen dwa al nan prizon oswa ou gen dwa al nan simityè. Sèl kote ou ka pa ale ni nan simityè ni nan prizon se avèk CNDDR pou pale. E CNDDR ap ba w garanti ou vle yo. Garanti Leta a ban nou pou n pwopoze w pou n avanse nan bon direksyon. Paske lavi enpòtan. Pa gen yon moun sou latè k pa ta renmen viv. Men, antouka, gen yon kowonaviris. Jèn komite sa lan katye a mande leta, nou menm nan CNDDR, bokit pou y al fè yon sansiblizasyon nan Kwabosal la e nan katye a. Nou menm jounalis nou ka verifye zòn nan, nou ka wè lan ki eta moun yo ap viv. Bagay yo pa rive sou yo. Nou ta mande leta santral vin jwenn moun yo nan espas sa. E komisè Lalanne pral ban nou. Chak, Ki kantite zam ki la e ki kantite katouch ki la a espesifik zam yo, special.
E tout moun ki met ansanm pou seremoni sa ka fèt. Avan n kòmanse nan zam yo, m ap di yon bagay, paske m t ap pale avèk de twa kamarad la. Yo fè m konnen kote nou kanpe a la l rele Kafou Labatwa. Yo di son kote ki konn ap goumen avè chabon. Jodi a la son bagay istorik ou wè nou kanpe la, ou pa tande yon peta epi seremoni a fèt. Pou nou ale nan afè zam yo, sa la n ap gade la se yon M 14. Sa se yon M 14. Ok son zam ki gen yon pote de 300 mèt sa son lòt fizi daso M4 kalib 556 sa son fizi de chas kalib 12 li tire jan de katou sa yo ok sa tou se 12 ke li tire Men li menm li kout, nou konn wè yo nan men sekirite jan de bagay sa yo ok. Sa a nan fizi 12 yo, sa a koz de bouch li ki pi kout la, li pi danjre ke sa. Paske li menm lèl pran w, son bagay tèt chaje nèt. Ok. Sa a se yon 9 milimèt, yon kalib 9 milimèt. Son louge, yo balon ti non baby 9, paske li piti. Sa son kol 45 Li tire yon kalib 45
E men katouch yo Men katouch 45 Sa son lot 9 mm anko E sa la Son ansyen men ki bon ki s on Colt 44, li tire yon kalib 44, ki similè avèk yon 45. Sa s on AR 15, w ap wè diferans lan, bouch li pi long ke sa, men li menm tou li tire yon katouch 5, 56. On moun ki konn manye l, 300, 400 mèt, li ka frape yon sib ansanm avèk li. Sa s on Lod 12. Toro sa la li menm, bon nou ka di se manman penba a, menm lè nou wèl parèt janl ye a la, men li danjre anpil, son zam kreyòl ki tire menm katouch M 14 la tire, nèg yo modifyel yon fason, se menm kalib lan l tire. Sa la m pa ka baw pòtel, men yon sèl bagay, li ka fè anpil domaj sil frape yon moun. Ok.

Sa se li menm ki pi danje a. E katouch sa a, lè l frape yon kote, se kraze l kraze kote. E kite m di nou, chak grenn zam sa yo sove lavi, chak grenn katouch sa yo se anpil lavi nou vin sove nan Lasalin. Kite n di chak moun, jounalis e komite a, kite n di nou tout mèsi e nou pral nou fini avèk seremoni an. Monpè a pral. Ou pa bay konbyen zam an tou non. Bon.
Yon dizèn wi. Yon dizèn.
2, 4, 6, 7, 10, 11. 11 zam.
11 an tou. An tou.
E sa pa dezameman non. Sa se yon jès senbolik pou lapè. Men rès negosyasyon an, aprè midi a nou pral negosye avèk gwoup ame yo spesyalman. Paske yo mande nou, negosyasyon sa pa ka fèt ni devan laprès, Se fas a fas, 1, 2, 3, 4, pou yo konnen ki altènativ y ap pran. E gen lòt bagay nou pral wè nan pwochèn minit yo. Mèsi. E nou pral bay monpè a beni seremoni an pou n fini avè l paske li fini.
Se pou Bondye ki gen tout pouvwa, Papa, Pitit la ak Lespri Sen an.